Madame, Mesye, bonjou, bonswa pou tout zanmi ki sou Radio Pale Ayiti. E yon lòt fwa ankò, nou tounen avèk yon lòt videyo pote ba ou an detay. M salye nou, kèlke swa kote nou branche, n ap tande radyo chanèl la. E ke Papa Bondye beni nou. Madame, Mesye, e an Ayiti la, yo fenk tire yon polisye. Yo fenk tire yon polisye sou wout Kafou a. Polisye a pran 2 bal. Li resevwa yon bal nan do, epi lòt bal la dè pye. Ebyen se bandi avèk gwo zam yo pa rive idantifye sou wout kafou a kote yo tire e polisye sa la. Ebyen se yon veritab tristès ki gen an Ayiti kòm nou konnen dosye ensekirite a li kontinye ap vale tèren nan peyi a kote yap jwenn anpil moun anpil moun ap mouri atè a e pandan map pale avèk ou a la polisye sa yo tire a li deja nan lopital lap pran swen ebyen bagay yo grav e dejenere madam mesye nan peyi a pandan nou konnen tou e manifestasyon e nan peyi a tou manifestan yo pa sispann manifeste yo pa sispann e mete dife nan machin leta se yon veritab tristès e paske e yo di konsa yo kenbe lari a yap manifeste jouska 17 oktòb men 18 oktòb 19 Yo di tout jou sa yo yap fè yap manifeste epi moun pa ka di yo anyen. Pandan map pale avèk ou a la, madam mesye bagay la grav e tris e dejenere e espesyalman e nan tout nan tout peyi a nèt manifestasyon yo manifestan yo ye e ebyen espesyalman nan kapital peyi a kote machin pa sispann boule Ebyen, e pa egzanp ou kapab gade la a, e nan ekran la a kote machin sa a la, yon seri de kidnapè, e kidnapè vòlè ki di konsa se opozisyon yo ye, se yo menm k ap mete dife nan machin leta konsa paske e opozisyon an menm li pran kòb nan men e yo pran kòb nan men sektè prive a pou ap mache fè dezòd, e mache mete dife nan machin leta, mache touye moun, e dosye ou konn tande pral gen eleksyon, depi pral gen eleksyon an Ayiti peyi a cho. Ou jwenn nèg ap fè dezòd, e se tris anpil. Moun nan lari a la ap mache, yo pa konnen ki lè y ap kidnape yo, yo pa konnen ki lè y ap resevwa yon bal. E sa tris anpil, sa tris. Epi moun nan Bèlè, pandan m ap pale avèk ou a la tou, moun nan Bèlè, y ap viv pou yon moman la a ki tris paske E 2 gwoup bandi ki se bandi G9 an fanmi e alye avèk e lòt bandi ki se baz krache dife, kote 2 bandi sa ap goumen antre yo, ki koz anpil moun viktim. Enfòmasyon ki ta rive fè kwè ke e Babekyou te pale, Babekyou di le yo menm, yo pa goumen avèk pèp, yo goumen avèk e bandi k ap e anpeche moun, e e anpeche peyi a mache, bandi k ap fè krim. Ebyen se konsa e Babekyou li te pale li menm, kote yo te. kouri dè yon bandi, bandi sa a te lage zam ni atè avè yo te jwenn tou bous nan bous bandi a yo te jwenn lisans lisans bandi a avèk yon lòt ID se kat idantifikasyon bandi a ebyen Babekyou te pran li te fè yon ti video avèk li e m kwè ke video a nan chanèl la ou kapab wè l ebyen pou m raple w ke medam mesye bagay yo tris tris an Ayiti se machin k ap pran dife e nèg y ap mete dife nan biwo leta. Yon peyi e moun pa ka sikile byen e malgre ou wè tout machin ap boule la epi moun nan lari, sant yo, sant kawoutchou yo e vin nan tounen moun sa vin pèmèt ke e bagay yo vrèman grav, vrèman tris an Ayiti. E de tout fason e nou pa konnen kòman sa ye paske anpil moun nan lari, bagay yo pa bon vre epi e gen de moun ki di manje desann, tout moun bon nan peyi a, men pa gen manje desann medam mesye, e pa kesyon de manje desann, pa gen manje ki desann non, paske kòb ameriken an li menm li desann nèt epi tout pri manje yo rete konsa, pa okipe moun k ap di nou manje desann, manje pa desann nan peyi a, paske gen de moun se pou manje sèlman yo panse y ap travay, se pa manje non ki an premye plas, ok, fòk nou konnen ke Ayiti pa ka rete konsa, Ayiti pa ka rete konsa paske tout nèg ki antre yo pran vòlè yal fè wout yo, yo kite yon peyi kap fin dechèpiye, moun kap mouri, e otorite ki kapab ede peyi a se yo menm kap sponsorize bandi, hein, bandi ap tire moun, kounye a opozisyon pran plis pase. Andre Michel pran anpil kòb wi nan men sektè prive a la. Se Reginald Boulos avèk Reginald Boulos avèk lòt boujwa yo wi ki bay Andre Michel kòb pou l fè zak sa yo la. Paske nèg yo gentan konnen lè egzanp pa egzanp machin sa w ap gade k ap boule a la sa k pase. Lè machin sa fin boule rèk boule l kounya la Mèt machin nan bezwen machin nan. A s on machin k ap woule, a s on machin edh li ye. S on machin ki t ap travay nan ba edh yo ki pran dife la. Kounye a la, machin sa sipoze ranplase. Kiyès ki pral vann Leta machin nan? Se nèg nan sektè prive. Nèg nan sektè prive yo bay kòb pou al mete dife epi pou yo revann Leta ankò. Paske, jan nèg yo ap fè bagay la, l pa bèl. Paske w ap gade, pa egzanp, tout bon, tout lafimye sa w ap gade la, se maladi y ap pwopaje nan vil la. Ou konprann? Se sa moun nan pa ka konnen. Moun nan pa konnen, gade, gade tankou la, egzanp, ou wè moto sa ap pase la, gade yon lòt machin pral pase nan mitan dife, bò dife sa a ankò, w ap gade. Moto yo menm, yo pa, yo pa gen pasyans, gade, gade, gade. Ok? Sa se yon eske vi l ye, n ap gade la, ou wè. Malgre dife a konsa, epi moto sa menm gen gaz, l ap pase devan l la. Bagay, mesye, bagay danje nèt wi, danje nèt, ou wè. Kounya la koman tout vye lafi mens sa yo la yo pa al gate lè a la gade machin nan li menm li pase e madam mesye ebyen se gwo koze nan peyi a malgre l konsa epi bandi agoch gade machin sa pral pase tou li menm wè wè ebyen se sa gade gade e konsa peyi nou ye ki vle di bagay yo tris an ayiti bagay yo tris tris lè m di w tris la vrèman tris an ayiti e sa k ap pase la nan peyi a. Paske gen anpil ti machann kap degaje yo nan lari a, yè te gen yon manifestasyon, manifestasyon an la nèg yo, nèg yo, nèg yo fache, nèg yo kòmanse ap choute ti machann yo nan lari a, mesye sa te vrèman tris anpil anpil, wap gade jan nèg yo ap fè la non sans, nèg yo pa vle pou peyi a mache, paske nèg sa yo majorite ladan yo kap pran kòb nan men swadizan vòlè sektè prive sa yo. Moun sa yo pa gen fanmi an Ayiti. Talè konsa nou pral fè yon kout pat, nou pral montre w kòman Bèlè ye wi. Men, kite m fin ou montre w nan lari a Pòtoprens kòman sa ye. E malgre jan l ye, toujou gen machin k ap sikile nan lari a. E polis yo menm nan lari a, polisye udmo yo. Polisye sa yo papa, yo pa konn anyen. Depi Depi wap fè dezòd la, sa yo jwenn nan yo vide sou ou. Malgre sa, ponpye pral vini, kou machin nan fin boule, wap gade ponpye antre li menm. Egal machin nan fin boule, ponpye antre. Lè ponpye antre, sa l pral fè? Li pou rele polis yo pou pote l, pou pote l, e pou ba l sekirite. Gade. Wè? E, yo, yo rele, yo rele polis yo la. Gade ponpye wi. Ponpye rele polis pou ba l sekirite pou l al e, etèn machin, ba e, e li. A, de, de gwo koze mesye. Machin nan fin boule nèt. Wi, wap gade la. Gade machin nan fin pran dife nèt Kounye a la ponpye li menm li parèt Gade nèg yo Nèg yo tou lan Hein Gade nèg yo tou lan Nèg yo pa konn anyen Defwa machin sa a w ap gade la pa menm gen dlo ladan yo Nèg yo vin sou foug Pou dif sa l vin etèn la a li pran polisye avèk li Pou vin ba l sekirite Men se se se peyi a sa Gade gad moun sa pase bò dife a la a Mesye nou wè kòman peyi a ye Bagay yo tris bagay yo tris ann Ayiti Bagay yo tris ann Ayiti Petèt si yon zanmi ap gade la e ou gen anpil tan ou pa desann an Ayiti, ebyen e reyalite peyi nou se konsa e sa w ap gade la. E yon seri de nèg vòlè ki fè pati opozisyon k ap pran kòb nan men nèg nan sektè prive pou al mete dife e nan tout sa tout sa k gen nan peyi a. Talè yo di w bagay byen Leta. Ki Leta? Leta te gen byen. Pa egzanp, nèg la wè. machin yo la l panse machin e jovenel moïse ou nan nèg sa pa gen machin nèg sa yo se yo menm kap fè krim nan peyi a hein gade e kounya la machin nan fin pran dife ponpye vini kote ponpye sa te ye ou pa konnen oh mesye bagay yo tris wap gade ponpye sa la talè a talè wap tande dlo a fini paske menm dlo yo pa gen menm dlo yo pa gen ladann mezi mezanmi sa tris anpil nan peyi a sa tris anpil wap gade e pandan se tan epi wap gade la Epa nèg yo kanpe yo di yo bezwen fè eleksyon, eleksyon poukisa? Se yon lòt revolisyon pou nou bezwen. Tankou nèg sa yo kap mache mete dife nan machin nan la, yo di se etidyan. Non yo pa etidyan. Sa pa gen anyen pou wè avèk etidyan non. Nèg kap mete dife nan machin konsa. Li di etidyan non. Nèg sa yo se pati fè pati opozisyon an. Wi. Nèg sa yo fè pati opozisyon an pou kraze peyi. Pou mete dife nan tout bagay ki gen nan peyi a. Sa tris anpil. Nap chavire pou bèlè kounya e wap gade la nan bèlè pa egzanp se kay sa wap gade la kote bandi yo menm e tout machin pran dife a se bandi jenèf yo avèk yon lòt baz ki rele baz krache dife ki lage moun yo nan tout sa ou wè la wap gade la pa egzanp machin sa li menm li Son machin ki pran dife li menm, li atè a la. E sa tris anpil, sa tris, wap gade machin sa pran dife li menm. E pi ankò talè ou pral gade pou wè e lòt machin pran dife. E ke di zòn ki rele zòn, sa sa rele zòn e maya, sa se riyèl maya nap gade la. Riyèl maya, gade se machin sa ki se machin moun konn e degaje yo, machin. e trafik wap gade la nèg yo mete dife sou ladann e wap gade yon lòt devan ankò lòt machin ankò dife ladann pi rèd epi se sa kap pase nan bèlè wi map pale avèk ou a moun yo pèdi tout sa yo te genyen yo mete dife nan tout kay moun yo kounya la e sak paka moun ki paka kouri bandi tire yo se yon veritab tristès madam mesye kap pase la nan lokalite sa ki rele maya avèk riyèl maya. Avèk nan Bèlè tou. E Dèlma 6 konsa tou wi. Se tris anpil. Tout machin kounye la sou konn se yon zòn ki zòn nan izole. Pa gen moun ki rete ladan l. Se yon zòn ki tris li ye. W ap gade tout machin yo la nèt pran dife. E w ap gade la, se yon tristès li ye. Pa egzanp, e tout machin yo nèt, nèg yo mete dife ladan yo. E majorite moun yo di se nèg Babekyou G9 yo ye, anfan Mia l ye. De tout fason, m ap tounen talè pou nou vin ba w plis detay toujou pou yon sot videyo. Mèsi anpil pou tout moun E m panse ke ou pral pataje video a e abone avek chanel la bye a la prochèn m ale.